Bonjou bonjou bonjou sa depan de lè nap gade video a ou imajine ou leve ou al travay lè ou rive nan espas wap travay la ou gade ou wè espas la konsa 8 è di maten kèt kòman wap santi ou pa egzanp bon mesaj sa video sa jis banm pale avèk yon moun ki an ayiti oubyen yon moun ki nan lòt peyi ki pa kote ki pa gen fredi kòman wap santi ou. Pa egzanp, yon moun ki pa t abitye ansanm avèk Fredi. Hein? Souvan fwa mwen menm jis konn fè ti imajinasyon, m ap di kèt, èske si Ayiti te genyen, te genyen ensfraktikti, te genyen, te gen sekirite, epi te gen posibilite pou moun te jwenn travay, èske yon moun te bezwen kite l pou al nan peyi blan? Hein? Gade de nèg k ap travay la. Eske yon moun te benyen kitel pral nan yon peyi blan? Gade pou wè tout kote ou vire ou wè bagay la tou blanch epil fè frèt. Eske yon moun te benyen kitel pou al nan peyi blan vre menn? Lè w an Ayiti ou gen yon tropikal, ou gen yon tanperati ki tèlman nòmal, ki tèlman nòmal. Yoo menn. Kèt lè w reflechi anpil nèg wi menn. Depi wè w rive nan moman sa, tout ayisyen nan chili rayi chili. Tout ayisyen kap viv chili rayi chili. Se pi move peyi ki te ka genyen lè w nan moman sa. Lè w rive nan moman sa la. An pasan tou map tou moutre nou la. Se yon pak yap konstwi la. E se sak fè nou wè si se te nan yon edifis ou moun ou tap travay ou pa tap wè jwenn. Ou pa tap santi trop fredi men se nan yon pak wap pak wap travay bon mesye yo voyem la vin fè vin fè plonbri pase nan tout kote tout kote yap fè tout sa yap fè yo toujou mete dlo ladanl men waw pase gen tiyo poum pase anba sa la men monchè m toujou m toujou ap panse a sa depi bon m pap di selman lèm rive nan epòk sa souvan fwa. Gen de bagay tou k konn ap pase avèk Ayisyen nan peyi Chili. M toujou ap di kèt. Poukisa si yon nèg te oblije, èske yon nèg te oblije kite lakay ou, menn si lakay ou te gen enfraktikti, ou te genyen sa ki rele trav, te gen enfraktikti, te gen sekirite. Bon, m panse pi gwo pwoblèm, pa, pa egzanp, ban m fè yon imajinasyon. Yon nèg ki an Ayiti k ap touche 20 mil goud lemwa. Bon aktyèlman la malgre peyi a yon ti jan vrèman vrèman vrèman konplike, 20 mil goud se bagay m kwè k ka bay 200 dola ameriken pa mwa. 200 dola ameriken 20 mil goud la ap bay. Yon nèg wap, bon menm ke yon nèg t ap touche 20 mil goud oubyen 25 mil goud e ou p ap peye kay ok. Ou p ap peye kay sèlman se kesyon bagay manje w ap regle epi ti transpò bagay si w gen ti machin ou oubyen w gen yon ti moto pou w met gaz epi achte ti rad pou w mete pou w al travay. Ou fè plis ekonomi ke yon nèg kap viv nan peyi Chili wi. Pase banm jis esplike w yon bagay. Pa egzanp yon nèg ki nan peyi Chili, kap travay, kap touche 300, 340, 350 mil pèso. Bon, kote map travay la la, m konnen gen ayisyen kap, m konnen gen nèg kap touche 340 mil pèso. Ok? Gen nèg kote map travay la la kap touche 340 mil pèso. Pa egzanp nèg sa yo, yo rele yo jornal. M sa yo rele jounalye an Ayiti a. Ok? Sa vle di nèg la pa gen yon spesifik, nèg la pa gen yon espesyal, nèg la pa espesyal, espesyalize nan yon bagay. Li pa espesyalis nan yon bagay, swa l fè plonbri, oubyen l se fewonri, fewonye, kòman yo di l la, swa l fè fewonri, oubyen l chapant, oubyen kèlkon. Li pa fè l. Epi, nèg sa a gen pou l peye 150 mil pèso le mwa pou kay. Ou konn konbyen k rete kounye a? Rete 160, 190 mil pèso. Nan 190 mil pèso a, fò l manje. Ok? Lap manje epi fol peye machine pou lal travay. E e dotan plis bon bon bon bon kounye a m ta di on nèg ki an Haiti kap touche 25 mil goud epi e lap peye 15 mil bon m ta di 15 mil goud e le pa ane pou on kay. Pa ane wi pandan se tan on nèg ki chili lap preske peye 15 mil goud la pa mwa pou on kay. Ou pi alèz ke nèg sa wap fè plis ekonomi ke nèg sa wi si w konn sa wap fè. Wap fè plis ekonomi ke nèg sa. Sa vle di anpil fwa lè n tande moun nan nan peyi a letranje bagay yo di kèk misye ap byen vire misye ap byen pase manti e mwen menm m toujou on nèg konsa m ye m toujou prè pou m ba on moun reyalite a mwen menm m toujou prè pou m ba on moun reyalite a kijan bagay la ye m pa gen okenn kache m pral kache m pral fè on moun ki an Ayiti konnen ke se byen vire on nèg ap byen vire manti lè konsa wè nèg a fè on bèl foto l met sou Facebook manti pa okipe w la li atè a la li ye nan Nan baay la liye 340 mil pèso lap touche manti nèg la jis fon efò li fon bèl foto tou senpleman li chache yon bèl plas yon bèl kote ou ann al kanpe devan yon edifis fon bèl foto al nan yon mall kote gen yon bèl baay bèl ki gen bèl bagay epi nèg la fon foto jis poul diw lap byen pase men epa vre epa vre sitou an ayisyen yo menn souvan fwa yo salòp anpil ap dòmi nan kay pou yo peye jis jis pou yo peye 50 mil pèso. Pandan se tan menn kay kote lap domi an kou gon yon bagay yon chilyen fout fè fotol li di ke gen yon ekip ayisyen kap domi nan yon bodega la bodega e depo yo relel bodega la nou bezwen èd pou yo bagay epi ou tande kote ou tande sa chilyen an fè yon rafal kòb sou tèt li epi bwa mèsi tande male esam te bezwen moutre nou.